Yav se you gann ap vole ki se yon aktivite ke de twa jèn nan komin Leogane te jije bon e nou remake ke jenerasyon jounen jodi a pa konnen tradisyon monte kap la nan semèn sent yo enben nou te mete tèt nou ansanm pou nou te vini avèk aktivite sa pou nou fè jenerasyon sa yo konnen. kisa monte kap la e ki feeling ki gen nan monte kap la e transmèt yo tradisyon sa tou e nou konnen ke lontan lò di timoun ap monte kap son pakèt timoun ki enpe partou reyini nan savann sou teren ap monte kap e se yon tradisyon kòmsi ki te mete yon lyen de fratènite, de solidarite. nan mitan komin nan, enben nou eseye transmèt timoun yo tradisyon sa pou nou kòman nou kapab kenbe lyen de solidarite nan mitan komin nou yo. Bon, jiska prezan m mèt di nou a 80 pousan reyisi pa rapò avèk lòt ane yo. Nou toujou jwenn de twa konfrè antrepriz tou ki toujou ba nou kout men yo, men ane a la bagay yo tèlman di, tout sponsò n konn genyen yo pa vrèman reponn jan yo konn reponn avèk nou nan ane pase. Se yoga nap vole son aktivite komsi nou te ka moute kap lan nou ti moun nou te ka moute kap men nou vin granmoun nou pa renmen nou pa fè sa ankò pou nou pa di eske eske se ti moun nou ye nou granmoun pou sa nap moute kap men nou vle fè nou chak ane pou nou reviv sa pou nou pran feeling ke nou te gen nan moute kap sou gade byen wap wè tout moun pa gen mayo.

Lè konn ap pede fè kap pou zanmi monte. Men lè w vin la kòmsi w wè gon retwouvay tou. Gen de moun ou pa konn wè ou wè yo. Ou wè tout timoun. Imajine w, se pwèske plezi ke teknoloji an pote ba nou ki nan kap prime. Tradisyon sa yo pa gen da ale. Lè w vin konn monte kap la. Apre kounya la pou al pase tradisyon ba yon lòt, monchè se bèl bagay li ye. Ou ap gade wè gen tout kalite moun la, gen tout moun, ou konprann, y ap viv. Imajine w, m pa menm santi solèy la menm. Se sou yon solèy de plon nou ye la. Men le fèt ke m wè tout moun sa yo k ap enjoy yo, timoun, granmoun, gad ki travay m bay tèt mwen. Ranmase fatra y ap fè sou teren an paske apre sa fò nou pa fè dega, ou konprann. Kounya la, m pran yon sachè poubèl, m ap ranmase tout ti pay, tout ti papye fen, tout sachè dlo, tout kèp ke yo vide paske apre sa fò nou bay espas la klin. Paske pandan ke nap kenbe tradisyon an, fò n pa fè lòt dega tou. Monchè, se yon plezi mwen chak ane pou m la. Se vre nou te konn gen plis moun, se pa kantite moun ki ap fè reyizit non, paske nou te gen yon staff ki konn soti nan dyaspora a, ou konn sitiyasyon, yo pa vini, men nou wè dyaspora lokal yo reponn. Sa di moun isit yo vini. Ou konprann? Sa fè nou plezi e nap toujou kenbe tradisyon. Sa vle di fò nou ankouraje sa lajenès ap fè. e ki se bèl bagay lèm te laj yo mwen pat janm nou pat janm genyen li e son gwo pwogrè e nou menm nou te konn fèl de manyan endepandant tout nèg nan katye lakay ou ap monte kap e sou divès fòm mwen kontan li se yon gwo pwogrè men genyen yon yon ti gon bès nan kalite kap yo. Pa egzanp, genyen trè pe de franj nan kap yo. Yo fè franj sou kòt kap yo, men yo fè ke yo tankou Pòtoprens. Leyogàn, ke kap, fòl long. Pòtoprens nèg yo di lapake. Lapake nen, e paske gen lapatèt, ou konprann? E fòk tout kò kap la gen franj. Sòti nan kòt kap la rive nan tout ke a nèt e yo kite espas malgre l long nan nou menm nan Leyogàn epi nou mete ke twal la. Ki fè ke se souvle kap la. Natirèlman gon gwo van lap oblije kap la fè tèt. Men ou gen dwa vle kap la fè tèt. Ou rale kap ou pou l fè tèt. Men si w pa vle l fèt sistematikman, li genyen ke long nan avèk franj, fil plis franj, epi lòt ke an ki se ke santral la ki se tisi ki byen long ki fè ke kab la toujou gen ekilib anlè a. Epi l gen fòs tou, paske l gen anpil franj, epi plis bon ke a, li gen plis fòs ki fè ke l tire. Sa vle di ke fil lan kab la pa bwè. M pa konn si w konn sa k rele bwè a. Monchè, se pa mwen menm ki te konn fè kap bò lakay mwen. M te, m te, kap mwen te konn fè sèlman se te ti bonbe. Ti bonbe se avèk fèy kaye nou te konn fè l. E pi, ke ti bonbe a se kaye tou, se, se, se fèy kaye tou, se papye l ye tou. Answit, fil pou monte ti bonbe a, se ti fil a koud yo fen, oubyen se te pit ti bonbe. Apre sa, te genyen kap de bwa. Ou konn ki yo fè kap de bwa? Kap de bwa te fèt nan X. Ki te fèt nan X. E se avèk klis li fèt. Men li travèse, li travèse e fèy papye an. E pi yo fè kè a travè li menm. Lap a tèt nòmal. E pi kap monte. Men gwo kap la, se kap 5 bwa. Se kap 5 bwa ki gen X lan. E pi sak pi laj la pase nan mitan sa fè 3. E pi li gen 2 e 3 nan lap a tèt la. ki bay kap la vrèman yon trè bèl allure lè map gade lòt kap lòt kote gen de lè nou konn fè kap bwat la men nou an jeneral nou pa ensiste sou sa se kap 5 bwa ki kap nasyonal ayisyen an natirèlman sil fèt avèk plizyè klis ou byen li fèt avèk bwa ozo lè sa li gen plis fòs se grandou an.